Koman lanmè a fè gen gou sèl la menm? M panse se pa yon bagay ki nèk rete senp senp konsa. Monchè e Monchè m kontan paske w poze m bèl kesyon sa e m prè pou m di w rezon. Menm mwen menm tou m te konn chèche kisa k fè sa men selon gwo rechèch ke m fè, rechèch syantifik, Lè m gade, mwen wè lanmè a sale. Gen yon pakèt eleman ki sou tè a, pa egzanp, nou gen klori de sod, nou gen klò, nou gen sodyòm, gen potasyòm, kalsyòm, tout bagay sa yo, se yo ki reyini, men gen yon pwosesis pou sa. Bonjour zanmi lakay mwen yo kòman nou ye byenveni sou chanèl Claudimir konekte lakay jodi an nap reponn yon kesyon anpil moun toujou poze kijan lanmè a fè vin sale nou wè dlo lanmè a toujou gen gou sèl men eske nou janm mande tèt nou kote sèl sa sòti sak fè li gen gou sa Ebyen jodi a sou chanèl nou an gen yon pwosesis natirèl, syantifik ke nou pral eksplike kijan lanmè a fè vin sale. Dlo lanmè a gen yon gou spesyal ki soti nan prezans sèl ak lòt mineral. Men kijan. Nou tout, nan tout sèl sa yo, te antre nan lanmè a. Se yon vwayaj long ak natirèl ki te pran plizyè milye ane kote lapli, nèj, grèl, rivyè ak latè te jwe gwo wòl. Nan prezantasyon sa a, n ap dekouvri kijan lasyans esplike fenomèn sa a ki fè lanmè a. ak oseyan yo sale. Nan videyo sa, n ap dekouvri kote sèl la sòti, wòl rivyè yo, lapli an, ak wòch yo sou tè a, epi kijan tout eleman sa yo travay ansanm pou fè lanmè a vin sale. Rete konekte! Abòne, pataje, layke, kòmante. Se nan kòmantè a ke nou pral dekouvri. tout sa ki bon ak tout sa ki pa bon yo e nou pral aprann plis lè nou kòmante video an yo. Ann al dekouvri ansanm avèm sou chanèl Claudimir konekte lakay la pa bliye se lakay nou se valè nou nap mete tout sa nou gen lakay an valè kesyon agrikilti anviwònman lanati etc tout bagay. Zanmi entènot mwen yo.

de sodyòm. Sa gen anviwon 4,6 milya dane depi konpozan sa yo fòme. Men kounye a la, nou pral pale nou de dlo, ki kote dlo an sòti e ki jan fè gen lapli. Sa se yon bagay ki enterese tout moun, tout moun ta renmen konnen l. Se sa nou rele sik de lo a. Sik de lo a se ki sa l ye? Se levaporasyon. Levaporasyon an, se solèy lan ki vin refrakte sou lak yo, oseyan yo, lanmè yo. epi ki vin vaporize, epi lè fini vapè an ki vin kondanse ki fè yo vin fòme nuaj yo. Lè lè nuaj yo vin anpil, kounya yo pap ka kenbe, li pral vini sou fòm de presipitasyon. Lè nou pale de presipitasyon, nou wè lapli, nou wè grèl. nou wè nèj epi nou wè lawouze yo tou. Kounye a, lè yo fin bay dlo sa yo ki pral vin, dlo sa yo menm yo pral vin ruisseler, lè sa yo pral alimante rivyè yo, ravin yo, sous yo, li vin bay kounye a enfiltrasyon kote dlo an pral alimante sous yo anba tè a. Se sa yo rele nap freyatik lan. Men manman koze a mezanmi, nap freyatik la. Kounye a kisa ki nap freyatik la? An n tande avè m. Nap freyatik lan se yon rezèvwa dlo ki anba tè a, se apati de lapli a, de nèj yo, de grèl yo li vin fòme. E lè yo fin fòme, lè nèj yo avèk grèl lapli a fin tonbe kounye a li pral enfiltre nan wòch yo, nan tè a, nan sou sòl la ki pral vin bò nap freyatik la. M panse ke pati sa m eksplike nou byen, nou konprann li. Avan ke nou di, avan ke nou vini nan kesyon de sèl lan ki rive nan lanmè a, kòman lanmè a fè sale, nou pral pale nou enpe de planèt lan. La planèt se ki sa l ye? Paske si nou ba w tout enfòmasyon sa yo, nou pa pale w de tè a, planèt tè la, kòman l fè la, ki sa ki pèmèt li egziste, sa vle di ke travay la pa byen fèt. Kounye a nou pral pale nou de planèt la. Tout bagay yo se sou planèt la li fèt. Se premye, premye bagay, kontinan se kote n ap viv la. Se sa yo rele kwout kontinantal la, se la ke nou konstwi kay, nou fè tout bagay, plant yo leve, bèt yo viv, moun, tout bagay. Se la tou ki gen flèv yo, ki gen sous yo, ki genyen lanmè, oseyan, etc. Dezyèm bagay. Akote nou gen atmosfè la kote nou respire lè, nap jwenn lapli, nuaj etc. Pa bliye, map pote ti bagay sa pou nou, latè gen 4 milya dane li te bonbade pa yon ansanm de meteyorit, se yon pa, meteyorit la se yon pakèt moso wòch oubyen metal ki soti nan espas ki rive sou tè a apre. li fin pase nan atmosfè lan, ki se kouch gazez lan, ki vin tonbe sou tè a. Epi, twazyèm bagay, epi nou gen yon lòt rezèvwa ki se dlo. Nou konnen tout enpòtans dlo an genyen, dlo sous yo, lak yo. Epi dlo sale a, ki pou vin pèmèt ke vin gen dlo sale nan lanmè a. Twa gwo rezèvwa sa yo. ki pral echanje eleman chimik yo an kantite, gen yon pakèt eleman chimik ki pale de ewozyon, ewozyon an se kisa li ye? Se lè lapli a tonbe, van ap vante epi yo vin atake wòch yo sou tè a, kounye a lè van vin pran ti pousyè yo, li pral transpòte yo nan lanmè a. Epi lè gen gwo lapli, ou wè dlo yo sal, Anpil se paske yo vin gen yon pakèt matyè ki vin britalize pa dlo an ki pral tonbe nan lanmè a, kounye a dlo sa yo lè yo vini nan rivyè yo oubyen nan flèv yo lè flèv la debòde li pral vini a yon pakèt eleman minewo lèzeleman minewo kòm manyezyòm, potasyòm, nou genyen. kalsyòm avèk lòt eleman. Eleman sa yo rive nan lanmè a pandan lapli a ap tonbe. An pasan map di nou ke chak ane genyen 2 milya de tòn de pli ki tonbe al devèse nan lanmè a. Kounya sa nou pral konnen nan kesyon dlo an. Gen dlo dous, gen dlo sale. Ke tout moun konn sa byen, kounye a se kòman fè dlo lanmè a sale oubyen vin gen sèl nan lanmè a. Kisa sèl lan ye avan tou? Sèl lan se youn nan eleman chimik ki plis komen sou latè ke nou itilize anpil anpil. Li bay gou sitou nan manje, nan prèske tout sa nap manje nou itilize sèl la. E nan sa nap manje yo kò a li menm li bezwen sèl. Li konstitiye de 2 eleman chimik ke m te sot di nou se sodyòm avèk klò. Men, sèl la li menm, lè, pou yo retire li nan lanmè a, li vin, fòk gen evaporasyon k fèt apati de lanmè a sou fòm de solid, men se yon pakèt ti kristal. Sodyòm ak klò lan yo vin marye, yo konplètman kole youn ak lòt. Se klò la ki vin rann dlo a sale. Klò la lè w mete yo nan dlo yo vin separe epi yo vin trè solib. Lanmè a se kisa li ye? Lanmè a se yon rezèvwa ki pral resevwa tout pwodui chimik yo ki gen sou tè an. Pami eleman sa yo nou genyen sodyòm, klò, potasyòm. fosfò, fliyò, tout eleman mineral sa yo, plis sa n ap fabrike yo ki se eleman atifisyèl yo, pa egzanp, nou gen lèzeleman radyoaktif, nou gen òmon yo, nou gen lèpwodui medikamante, etsetera. Eleman chimik sa yo vin rete fè yon pakèt tan nan rezèvwa sa oubyen nan gran basen an ki se lanmè a, ki rete fè yon pakèt tan ki solib e ensolib. Lè nou pale de ensolib, Nan Lendi Ensolib la n ap wè fer, alimilyòm, se yon seri de eleman ki vin rive nan lanmè a menm jan ak lòt eleman yo par ewozyon. Yon fwa fè a nan dlo a, li vin pwodui yon pakèt ti patikil piti piti de wouy ki pral tonbe nan mitan lanmè a ki pral jwenn ak lòt patikil yo e pral fòme dirèk sa yo rele sediman. Alò, Sèl la li menm li trè solib, li pral rete nan dlo a, yon sèl fason ou ka retire li se pa evaporasyon. Sa te genyen apeprè de 100 milyon dane depi ke sèl yo tap fòme nan dlo a. Map raple nou ke dlo dous yo ak rivyè yo gen sèl ladan yo tou men nou pa santi sa paske yo pa konsantre. Lamè ki pli sale nan mond lan se lamè mòt. To de salinite li, li vini a 275 pousan, li 10 fwa plis sale ke oseyan avèk lanmè a. Li sitiye ant Izrayèl e Jòdani. Li pa gen vi ladan koz to de salinite a ki tèlman wo, sa vin pèmèt ke pa gen vi. Kounye a nou pral pale w de pwopriyete sèl la, paske nou konnen ke nou itilize sèl la anpil nan kwizin, nan lòt bagay, kounye a nou pral vin eksplike w de pwopriyete sèl la. Sèl lan gen yon pakèt pwopriyete enpòtan lan lavi nou tankou fonksyon sistèm nève nou avèk miskl yo, li konsève aliman yo tankou vyann, li fè pirifikasyon ak dezenfektan, izaj endistriyèl kòm pa egzanp denèjman oubyen antretyen nan sòl la, epi li ogmante save nan bouch sa vle di li bay bon gou Lè w mete sèl nan manje nan sa n ap manje yo, li jwe yon wòl kle nan sistèm nève a epi li pèmèt tou nou absòme dlo, klò ak asid nan entesten nou. Sèl la te konn itilize lontan pou yo te kapab konsève vyann. Pa egzanp, nou gen vyann kochon sale ke anpil moun konnen ki trè bon nan bouch, vyann bèf sale tou ki bon tou sitou lè premye janvye lè moun yo ap. tiye bèt yo, yo pral pran sèlman vyann frèch la pou yo fè soup epi tout rès vyann nan yo pral itilize li pou yo sale l. Apre sa nou gen pwason tou ke nou konnen gen anpil moun ki konn al achte pwason sale nan mache. Dezavantaj oubyen danje ke sèl la genyen lè w itilize li twòp, nou pap rete sèlman nan byenfè yo men li genyen dezavantaj ladan tou. Li gen avantaj li, li gen dezavantaj li. Dezavantaj la se kisa li ye? Li ba w tansyon wo. lè w konsome twòp sèl. Retansyon dlo, li fè kò w vin gonfle, janm ou vin lou. Li vin ba w pwoblèm nan ren, lè yon moun ki konsome twòp sèl, li ka sa ka pèmèt ke li vin ba w pwoblèm nan ren. Nou gen maladi kadyovaskilè, li vin pèt de kalsyòm ka mennen nou nan osteyopoz. Lè yo pale de osteyopoz sa vle di zo moun nan vin frajil, li sansib, sa vle di gen de gwo efò moun nan pap ka fè, sa vle di se lè w konsome twòp sèl. Pow ki vin sek, twòp sèl dezidrate po a. Wap gade gon seri de moun wap wè sitou nan vizaj yo, wap wè po vizaj moun nan sèk, lè sa se twòp sèl li konsome e sa fè gen anpil moun ki toujou achte krèm idratan pou yo pase sou po yo pou kapab evite ke po yo vin twò sèk. Pou nou tèmine, nou konprann ke lanmè a pat toujou sale, se ak tan avèk anpil evolisyon epitou ak tout dlo ki soti nan rivyè yo, sòl yo ak wòch ki chaje ak minere, lè nou pale de minere, nou wè sodyòm, kalsyòm, potasyòm, klò, tout sa yo, se yo menm ki mete ansanm ki pou vin fè, ki vin fè ke lanmè a sale, espesyalman sèl. Ki vin akimile nan lanmè a, se sa ki lakoz li tounen yon espas natirèl ki gen anpil sèl jodi an, sa montre nou jan lanati gen sistèm pa li, e kijan tou eleman sou latè konekte youn avèk lòt. Sou chanèl Claudimi Konekte Lakay lan, nou kwè nan eksplikasyon, koneksyon ak lanati nan agrikilti, nan anviwònman epi valorizasyon konesans ki soti lakay. Pa bliye abòne Pataje videyo an avèk zanmi nou pou yo ka toujou aprann de yon pakèt bagay sou chanèl sa. Mèsi dèske nou te la avèk nou.